Bonswa tout moun, mwen se Lord Stéphanie Jadiney e se yon plezi pou mwen resevwa w jodi a nan espas Talk to Impact, yon espas kote ke nou mete limyè sou fanm, sou jèn, sou moun an jeneral e mwen pa janm sèl. Bonswa Nach. Bonswa Steph, se yon plezi pou mwen ansanm avèk ou sou plato a, se toujou avèk anpil bonè nou rantre lakay tout moun ki renmen tande Fuji, Talk to Impact, espas sa jan w di an ki pale de sosyete, ki pale de moun, ki pale de jenès e jodi an ankò nou reyini pou nou diskite sou yon sijè ki m panse ki ap entèpele nou chak paske nou chak nou gen yon manman ki fè nou, nou gen yon moun ki ban nou nesans e anpil fwa nou pa rann nou kont ke moun sa yo. kèlke pa yo enfliyanse lavi nou. Donk se yon sijè ke nou pral gen pou n debat nan nouvèl sòti de Fiji Doctor Impact sa. Yes, Nash nou pral pale de enfliyans ke manman genyen sou idantite nou antan ke moun e manman se premye mwen ka di ke manman se premye vizaj ke nou konnen manman, relasyon nou avèk manman nou enfliyanse relasyon ke nou genyen avèk lòt moun, enfliyanse valè nou, e enfliyanse egalman fason ke nou wè tèt nou. E si nou ap kòmanse pou nou di ke manman nou d'une part se premye rankont nou avèk emosyon, pa egzanpl, e.

ap pataje lanmou ansanm ak ou, ki ap toujou ki toujou ap di ou ke ok ou ka fè sa, ou ka fè l pi byen e wap grandi avèk konfyans nan tèt ou. Tandiske de lotre kote si ou grandi avèk yn mè ki tout tan ap rejete w epi kritike sa wap fè, ou grandi avèk sa nou te ka rele mank de konfyans e ou vin gen dout sou moun ke w ye a. Voilà genyen John Bolby ki di ke relasyon ke nou genyen avèk manman nou se jodi a se premye relasyon ke se swa avèk yon figure ke nou konsidere kòm yon figure matènèl li detèmine entre autres relasyon ke nou pral genyen avèk lòt moun e gen 2 tip d'attachement ke nou kapab di ke yon timoun kapab genyen bò kote manman l gen attachement ki sekirize an Steph kote ke ou gen yon manman ki plizoumwen konn wòl li ki konnen ke timoun sa premye m jwenn li an kontak lanmou, dousè, respè li fè l parapò ansanm avèk li e repons ke timoun sa dwe jwenn nan moman ke l dwe jwenn yo, manman sa asire ke li ba li yo nan tan e lè ke l dwe ba li yo. E gen yon lòt atachman ki ensekirizan li menm, kote ke ou gen yon manman ki li menm te an mank damou, ki pa t jwenn yon manman ki te ba l yon atansyon, ki pa t jwenn yon manman ki te ba l. yon sèten respè lè l t ap grandi ki te montre l kòman pou l renmen, ki li menm a son tou p ap konn kòman pou li reponn avèk nouvèl fonksyon sa ke li vin genyen an kòm manman. Dans le cas de la majorité de nos parents haïtiens. Wi, bon se sa k fè anpil fwa plis n ap grandi nou gade nou eseye pa jije yo twò di. Paske nou vin konprann ke ou bay sa w genyen. E anpil fwa sa nou te espere jwenn yo nou pa jwenn yo se paske an vrè yo menm kòm paran alabaz yo pat genyen l. E se sa k fè jounen jodi a pale de enfliyans yon manman kapab genyen sou yon timoun li ekstrèmman enpòtan. Donk li li enpòtan pou w konnen ke antanke moun nou genyen dè blesur, nou genyen dè troma, nou genyen dè bagay ke nou jwenn kòm eksperyans okou n ap grandi, tant n ap grandi, tant n ap rankontre ansanm avèk lòt moun. Donk, premye bagay nou dwe konnen, puiske nou gen enfliyans sou timoun yo, se pa rive transmèt yo bagay sa yo ki negatif lakay nou. Kòm twoma nou yo, kòm blesir nou yo, gen de moun jan n di a, se vre ke ou pa t fèt nan lanmou, men ou wè ki sa mank sa a te fè lakay ou. Donk, ou pa oblije al fè yon timoun pou timoun nan al viv nan menm kondisyon ke w t ap viv lan. Donk, ou ka. Gen mwayen pou w aprann. Gen mwayen pou w aprann pou soti nan twoma sa ke w te genyen an, pou w geri tèt ou e pou w pa oblije transmèt twoma sa bay timoun nan. Donk m panse ke se la nou pral di ke enfliyans yon manman sou yon timoun plis ke sa ke n ta ka panse. Dayè ou di premye kontak depi sou kòdon onbilikal lan. Donk timoun nan manje otravè manman l, li viv atravè manman l, li respire atravè manman l. Donk kontak sa yo pa gen moun ki ka vreman e. koupe yo ou ankò w ap wè menm si timoun nan grandi l vin granmoun, li gen yon atachman a manman l ki toujou rete sere sere. E timoun ki pa konnen jan datachman sa yo leplisouvan ou wè se de moun ki vrèman refèmen sou yo menm sosyalman. Se de moun ki vrèman apa paske si jonndia premye kontak la li pa t byen fèt, ou te deja gon movèz enpresyon de sak rele relasyon moun a moun, pa gen mwayen ke ou pral konsilye yon lòt relasyon, ou pral plizoumwen gade yon lòt relasyon ke ou te ka genyen a yon etranje pa egzanp, pa egzanp pou ou rive nan laj pou ou fè yon chwa pou ou renmen avèk yon moun, se yon etranje ke ou pran ke ou rantre nan lavi ou, ou pral aprann konnen, or ta mère n'a jamais été une étrangère, ta mère a toujou rete sèl ki te konnen le mieux, sèl ki t'a vu naître, sèl ki t'a vu grandir au fond d'elle même, donk mwen panse ke li enpòtan pou nou soulinye nivo enfliyans sa yo. Steph, m pa konnen bò kote pa w ki kijan w twouve ke manman pa w enfliyanse w. Paske m twouve se yon sijè vrèman nou ka pale de manyè jeneral, men li enpòtan pou nou ale vrèman dan le pèsonèl. Paske chak moun eksperyans ke w viv a manman w, se pa li m viv a manman pa m, e se pa li petèt oditè oubyen telespektatè ki ansanm avèk nou yo la, y ap viv. Donk m panse li enpòtan pou nou touche, epi talè ou sot fè m yon bagay la, ou sot di m ou gade tèt ou epi ou di, men gad jan m sanble a manman m. Donk kòman ou menm ou santi w enfliyanse pa manman sa a ki fè w lan? E Nach lè nou ap pale de resanblans nou toujou e gade nan kad fizik la, ok m gen menm cheve, menm figi avèk manman m, men resanblans sa ale odela, li ale nan karaktè, li ale nan, kite m di nan konpòteman, nan atitid egalman.

ki atache ou di mwens ki ki renmen sa nou ta ka rele edi edikasyon youn nan youn nan bagay ki se youn nan bagay egalman ki pouse m pou m al aprann les sciences de l'éducation e quand je me regarde je vois Je vois ma mère pa egzanp gen dèfwa gen gen de sitiyasyon ke mwen menm avèk manmanm rive je n'arrive pas a je me sens kèt mesye kisa madanm nan ap banm la poutan se mwen menm ankò jan se se manmanm kont manmanm. Ou konnen pandan wap di sa dèfwa papam konn fèm wè. Ou wè nou konsa, nou konn ap goumen pou yon bagay mwen menm a manman m, manman m papa m di nou konn sa k fè nou pa ka antann se paske nou kareman lè menm, vous êtes les mêmes, vous êtes identiques. Donk le fait que nou idantik nou pa ka menm jan manman w pa t ap dakò sou pwen an, ou tou pa dakò sou pwen an tou. Donk m panse ke jodi an bizarman lè nou gade nou nan miwa y a pa sèlman la resanblans fizik, mwen menm manman m gon manman m menm gon gon defo depi manman m kanpe li gon men l ki de men l toujou sou ranche okontrè nou renmen rele l kafetyè jan M ti sè m nan egzakteman parèy. Donk se pou m di ke se pa menm sa jan w di al ale o dela de fizik lan. Se nou chak, si moun nan gen 2 jiska 3 jiska 4 pitit w ap wè chak pran w ti bagay nan manman sa ki fè yo a chak pran w tanperaman, chak pran yon yon konpòteman ke manman te ka fè nan tèl ou tèl sitiyasyon, ou wè se youn nan timoun yo ki fè l. Se pou m di ke. Lè nou ap grandi timoun yo, sitou jan sosyete a vin ye an, timoun yo plis bezwen de mère modèl. Lè m di de mère modèl, paske premye modèl yon timoun, ke se swa fi, ke se swa gason, si w se yon pitit fi ke w genyen, pitit sa ou ka, jan w t ap reyaji nan tèl ou tèl sitiyasyon, ou ka sezi wè se konsa l reyaji tou, epi ton stil, bon, el va l'adopter, tout sa ke w genyen kòm bagay. Kòm fanm, premye senbòl de feminite l, se ou. Donk, pa pa sezi si w wè li anvi met talon a yon sèten laj, li anvi abiye menm jan avè w a yon sèten laj, paske li wè nan ou yon modèl. Si se yon gason, nan chwa de patenè ke l ap fè, li souvan ap chèche yon ti kras nan manman l lakay fi ke l pral pran. Donk, kèlkepar, nenpòt. Tip timoun ou genyen, nenpòt jan ou fè a, nenpòt sèks timoun nan genyen an, l ap chèche enfliyanse l pa ou menm. E se vrèman yon bagay ki natirèl, si m kapab di l konsa. E yon konsèy ke jèmre done o maman, se ke nou dwe konnen ke tou se jou avan sizan. Donk tout sa ou vle enkilke timoun nan, asire w ke ou fè l de zewo a senkan.

wap nan vreman nan difikilte pou fèl epi otre choz Dach m pa konn si pafwa tu es quelque part ta mère n'est pas présente men ya yn vwa dan ta tèt ki te di pa egzanp ou tu vas faire quelque choz tu kont oubyen ou di ok m pral tèl kote epi ya yn vwa dan ta tèt ki te di kote w pral la Nach ou serye. Wi se kòm la vwa de ta mère se kòm si se èl ki te pale se kòm yn sòt de telepati je ne sais pas pa egzanp si si ou prale.

Si vwa sa te bon ok tu peux toujours la garder gade vwa sa kenbe vwa sa nan tèt ou ki ap edew pou ki ap boustew men si vwa pat bon tou gen posibilite pou nou chanjel ou konnen m prale pi lwen pou m di ke vwa pou mwen vwa pa ta sipoze pa bon lèm di l pa ta sipoze pa bon paske on mè m pa di ke ou pa rale zòrèy pitit ou men pa rantre nan kad kategori moun kap kritike pitit ou tout jounen. Donk, timoun nan fè erè, pa bliye atravè erè w lan timoun nan ka aprann tou. Se pa tout aprantisaj timoun nan ki pral fèt jan w vle l lan, liy dwat etsetera. Donk, dèfwa s on kote pou l ale pou pye l man, pou l teke pye l epi apre sa pou l redrese. Men, m panse ke lè timoun nan fè sa, ou ka toujou mete fè a devan l, men ale pa vrèman kritike lanfan an atouboutchan sinon li pral plis wè nan ou, kòm on moun ki la pou kritike l e depi l asosye w a kritik donk tout sa l ap fè l ap mete w hors de li se lè se lè l fin fè l w ap konnen ke l te fè l paske li gentan konnen si l di w sa ou pral petèt dekouraje l ou pral kritike l epi li pral pèdi tout konfyans ke l te gen nan w alòske relasyon manman ak pitit dwe baze sou konfyans donk.

Paske se konsa m ye, tanperaman m li konnen l. E sesi, li menm tou, se de li merite l. Se egzakteman konsa manman m ye. Manman m l ap di w pawòl la, men se lè w chèche l konsa w ap wè se yon moun ki ka di w de twa bagay. Men an vrè, m panse ke, m panse ke li enpòtan pou yon moun konnen, fè timoun nan, se youn, men asire w ke w ka vini yon modèl, yon moun ke timoun sa ka wè m vle sanble avè l. M vle sanble a manman m. Paske gen timoun bizaman ou konnen yo pa gen okenn rèv pou yo sanble a manman ke yo gen an. Yo pa anvi sanble a manman ke yo gen an. Mwen kan jete petite se te le ka. M pa t janm vle pou m te menm jan a manman m. Men kan je grandi m di kèt mesye petèt ke se sèl mwayen li te jwenn pou l te edike mwen, petèt ke se konsa yo te leve l epi li jije bon ke se konsa pou l leve m tou. Epi bon je me suis dit ok je comprends et je vais corriger. epi pou m eseye pou avanse. Donk m panse ke se sa, li enpòtan lè nou fè timoun yo, pou timoun yo anvi sanble avè nou, paske ke si deja yo se pwojenityon nou, donk m pa, m twouve li pa lojik pou timoun nan se pitit ou epi l anvi, l anvi sanble a yon lòt moun ke ou, tu vwa. Donk m panse ke kèlke pa gon travay ki pa fèt, gon konfyans ki pa genyen, gon, gon, gon lyen ki, ki manke sere. Donk mwen menm, pou jan w di an, j'ai toujours voulu ressembler à ma mère. Toujou. Sof ke, pou mwen menm m toujou di manm li twò bon fanm. Li twò, manm twò bon fanm. M pa, m pa, m pa anvi rive nan nivo manm nan sans sa. Paske ma mère se, se kèlken ki, ki s'oublie pour les autres. Donk la je ne veux pas entrer dans, dans, dans ce schéma. M pa vle bliye tèt mwen pou moun. M vle menm jan m ka valorize w, ou, ou, ou kapab valorize m an retou. Se vre ke valorizasyon an fèt. Men, voir quel une femme sou bliye pou pou son foyer, sou bliye pou sa famille, dè fwa se nou menm k'ap di manman ey, it's time, fò fò repoze w, ou pa yon robo, al kouche yon kote pitit, se nou menm ki konn ap kouri dèyè l pandan ke nou vin gen laj sa kounye a. Men, en vrai, j'ai toujours voulu ressembler à ma mère paske m di, au moins, elle a su créer yon milye stab pou se zanfan, pou son mari, li son moun ki ka fè ekilib ant travay a vi prive l, donk son moun m panse ke ki pou mwen se modèl mwen, m toujou di sa m pa pral chèche twò twò lwen, m pa pral chèche twò lwen pou m al chèche yon modèl, je vreman yon modèl de fam reyisi. reyisi kareman ke m kapab di. Donk, m panse, pou m pale Steph, m panse ke m vle, sitou jèn manman yo, jèn manman yo, li pa fasil, se vre, li pa fasil, paske ou petèt apèn ap antre nan mond lan, kote ke ou gon timoun, ou ap aprann manman pandan ke l ap aprann, l ap aprann ou kòman ou vin manman tou, paske li menm, li, fòseman, se yon moun ki fè l, li bezwen yon moun ki ka pwoteje l, yon moun ki ka fè l tout bagay, donk l ap aprann ou sa yo. Donk se vre ke laprantisaj nè pa fasil.

ki patan pou yo aprann kòman pou yo leve timoun ke yap leve a, kòman pou yo leve futur citoyen de demain, men bon il ya pa des espas e gen moun ki pa menm ka manevre yon telefòn e tou, men ki vrèman ta vle aprann kòman poul byen leve timoun yo, pa gen pèsòn manman ou di mwens paran ki ta vle ke timoun yo leve leve tankou delekan ok, donk nous aurons aimé à ce que.

Y ap vini, sètadi avèk ensten ou kòm moun, antank pè, ou konnen ok ou dwe timoun nan pwoteksyon, ou dwe ti, bon m pa p di sa, m pa p di e pa tout moun dayè, nou gen yon sosyete kote gen anpil fanmi monoparantal, se pa tout moun ki konnen wòl yo kòm pè, men an vrè yon papa ki chwazi di ok m ap pran wòl papa m, li konnen enstentivman kèk bagay pou l fè, men gen bagay tou ou pral oblije aprann paske tout timoun pa menm. E sesi, ou gen dwa gen 2 pitit mwen menm avèk Stéphanie, Nash li yon jan, Stéphanie yon jan, jan ke ou ou abòde dosye Nash li a e pa konsa w oblije abòde dosye Stéphanie an paske se 2 timoun diferan. Donk se se se vrèman yon pwosesis. Donk aprantisaj la, espas pou paran yo, espas pou manman yo konnen dèfwa si ou fè tèl bagay se pa yon move manman ou ye pou sa, ou pa bezwen kilpabilize tèt ou, Humm gen fason ou ka reyaji avèk yon timoun ou pa fòseman bezwen bay timoun nan kou a tou bout chan paske lè ou fin fèl abitye a kou gen yon sèten moman kap rive ou mèt pale avèl ou mèt bal kou l pap itil li anyen donk gon pakèt bagay m panse ke nou dwe aprann e toujou fè paran yo sonje timoun wap leve an humm se vre ke sosyete a Li ap tann vre wi pou li fèl devni yon lòt bagay. Men m panse ke si nou met ansanm, nou foure sa n dwe foure nan tèt timoun yo jodi an, dè le bas aj, gen yon fason pou n sove yo. Gen mwayen pou n sove yo, pou n pa kite yo tonbe nan yon seri de bagay e sitou si nou konsidere tèt nou kòm dè modèl ki pral pouse nou fè dè efò an tank mhm. paran tou, devan ti moun nan, pou n montre l an mòd de vi, pou n montre l des egzanp, pou n montre l kòman pou l mache, epi konsa, n ap preche, jan yo kon di, apre l egzanp. Yes, se sa.
Ben, on se di a trè bientou, nan sa ete an plezi pou mwen de ton. Nan sa ete an plezi, mèsi ak tout moun ki toujou branche emisyon sa, pa bliye nou sou tout platfòm yo, al abone, al pataje, al kòmante, on se di a la pwochèn.